Menm gen plan pou li wi pou ki pou. Ebyen ok cheri.
Kiki pou jan fwa la kwe nan ou moun lakay ou kwe nan ou wap okipe fi a kap baw neg oh menm si moun lakay ou gen lajan se vre men fo leve tet fanmi an wi pitit. Miki okipe fi a tande. Depi tanta pou fini etid ou tout bagay k fet kounya la gen ti ki paka fe menaj tou. Ou menm konnen wi manman krey. Wi ou konnen m cheri wi ou konnen m wi ou konnen m. Mezanmi piga nou fe diskisyon. Wi nou konnen m wi ou konnen m. Nou pa konnen m gen menaj wi wi wi.

Se kiyès silvouplè? Kòman? Bryan? O! Sa kap fèt bro? Cha, depi aprè map panse avèw anpil. Kisa? Wap antre Ayiti jodia? Tande, a kilè? Kilè konsa? Nan espas midi? Ooh! Enben ok pa gen pwoblèm. Sam fè pou la?

Mpat gentan epa fòt mwen vre ooy lap tann apèl mwen mpat gentan mpa trò gentan a yon ti mache map fè la epi tou mdi banm rele w paske mpat janm rele w mpat janm gentan kounya mdi banm tou rele w. Saw regle menm? Ou poko ale? Poko, m poko ale non. Jès mwen gen yon seri bagay map jere tou, map fin jere yo avan mwen ale. An pasan, saw regle menm? Depi avan yo pran nimewo telefòn mwen, ou pa janm banm yon kòl menm.
E pa espre m fè, m fè espre. Koman sa? E pa espre m fè, tan m pa gen vre wi. Men moumi m te ka pran. Ooh! Pa di sa, pa di sa. Konnen, konnen m zanmi avè w lontan m pa tap janm fè yon bagay konsa. Epi ok, tande m te kote w tande w, m prale kounya. Konnen m nan lari, wi w ap rele m? Ok, m ap tann apèl ou. M ale.

An nèg la fèm leve yon pil chabon men nèg la pran kòb li li gaspiyel epi tou mwen m bezwen lajan pou m fonksyone men epi tou m pa ka jwenn non. Ebyen se mwen menm misye pap peye m pa gen pwoblèm a misye monchè. E mwen menm yo pa vle wè menm kite sa non menm. Map ba sa vag pa gen pwoblèm. Depi w se pitit malere, toujou pran pou yo pa son papi. Men bagay sa m pa ka konprann li. Ou travay nèg la pou l peye w, li pa ka peye w. Ba yo anpil.

Kèt mesye, m pran lari a la. Si m te ka kwaze avèk Jegens, li t ap ban mwen. Antouka.

Ou konnen m t anba linèt mwen tou m te fèk debake. Epis peyi a m t ap gade. Men men sa k sou ou la a mèt la. E pa mwen ki ta vle fonksyone konsa non men. E konsa vi a mande pou m ye men. Men m pa t janm konnen w te konsa men non. E bagay chire men oo. Se pa sa non men. Depi lè te mwen lite a fin pase a papa. Kay kraze men. So tout rad mwen men. Tout rad mwen papa m pa gen kontwòl yo men. De ti grenn m gen yo men. So.
Men men tout bagay pral chanje baz. Dayè jan w wè m la.

Ou serye? Oui. Ok.
Ou pa swa? Jè kèk bagay toujou, epi lap travay tou, konprann? E nan wè al achte konbyen de mou kote men, byen poze men, byen fre pou pou pou pou achte yon kay. Nap achte kay, nan wè al nan, wè sa a la tou, sou gen kèk moun nan zòn nan la ki ka achte nan mou, ki ka refèl, mèt tou tou likide. Ou konprann? Ok bro, mèt tou likide.

Lavi a vreman bel pou mwen menm. Tout sa tou met la. Kom problem sa yo gentan jere. Menm kou we yo poko. Ok we lem desann la ma bo bagay pou nou.
Papa sa m ka fe pou m bo kote la? Pou fe kwa?
Jis pale ansanm avèw. Bon sa pa problem nan. Ok.
Fom sot si tou menm. Asi we lot bo a se travay di li menm. M konn ayiti gen plezi menm ki. Pwoblèm peyi a gen la nan moman an pa gen gaz pa gen, m konnen kanmenm ou ka mennen m yon kote pou m ba w deguste l. Ok bro pa gen pwoblèm, an pasan kòman ou fèk vini e pawòl sa yo m pa ta sipoze pale avè w kounya non. Tèt chaje. Ou deja konnen yo, m ap mal viv tout sa men yo fòk m ta jwenn yon ti djòb. Se vre ou pot lajan, ou pot rad men m panse gen yon ti djòb ap vrèman enpòtan pou m. Mèt pote, nou gen pou n pale bagay sa yo.

Tout bagay sa yo nap ka jere sa nèt. Wap ka gen machin pou vire tout bagay mwen chè. Bon mwen aprann kondi non bro. Mwen pa aprann kondi mwen chè. Mwen kap vire la map peye oto ekol pou frape mwen chè. Nou wè problèm sa. M vin chanje la pou frè. Nou pral brase, nou pral fè kòb, lavi wap chanje. Ou genlè mayen madanm menm. Yow. Mwen menm m konn fanm ayisyèn pa pou nan mizè a mwen. Ou pral gen fanm.

Yo sou blòf kay bay moun moun etazini men.
Talè m pa ba w.
Bon e lakay ou m desann m ba al nan otèl. M te ka peye otèl pou m al nan otèl wè e lakay ou m desann. Nou te konn pase mizè ansanm depi ayiti mèt la si lè m rive m fè w m fè w twazan yon kat yon kote m pa ta gentan bliye frè m menn. O mwen wè e lakay ou monchè wè e lakay ou m desann monchè gad mesye yo te wè lanmèd tou kòmanse chanje figi w nou pral clean. Clean boy Epi menn janm te diw nan menn fòm pou fòm sòti
Pa gen pwoblèm non menn Gon waf pi ba la menn M panse ke demen si Dye ve M ta pale a M pa konn kòm li gentan fèt la deja e M ap oblije antre
Wap aplode mwen
M pa sonje ou non Ok Ou sonje demwazèl ki te frape ou lan Demwazèl ki te frape m? Anmwe bon bon bon. Men son bagay kòm si nan sans ki frapem, yon bagay ki pase lontan.
Ok. Sa vle di se te ou menm? Wi, egzakteman. M pa kwè li. Fò ou byen gade pou wè. Men non kòm si nan moman moun nan te frapem nan kòm si mwen te yon ti jan pat nan bon sans mwen. Se kon bay ki tap domine m.
Ok. Ou ka di m ki sa k tap domine w la? Bref, sa p pwoblèm. Men avan mwen di w, m ta renmen poze w yon kesyon.
Pa gen pwoblèm. Ok.
Poukisa w te chwazi frape m? Ok.
Rezon ki fè m te frape w la, se espre m te fè. A bon? Ou frape m pou fè espre?